Bonjou bonswa entènèt depandamman de kilè e ki kote wap gade video sa pa bliye ou sou chanèl mon camel bon jan resèt natirèl kap pote bon jan resèt pou ou. Mezanmi m pote yon resèt pou nou la a anpil moun gason kou fi ap sibi jan de bagay sa ap rankontre jan de bagay sa yo banm esplike nou yon bagay alò banm ban nou tit resèt la tit resèt la se yon resèt pou moun kap pede gen mari ak fanm de nwi. Gason ak fanm kap vin kouche avè w nan dòmi, nan rèv wap reve, bagay. M pa di sa pou mesye ki leve, kòmsi lè m pale de ou pantan nan dòmi, ou reveye, ou jwenn ou an eriksyon e ke ou te nan relasyon seksyèl avèk yon moun pandan w nan somèy ou. Men, sa se pou moun ki nan fon somèy, li dòmi, li wè ke li ap, li gen yon moun kap use li seksyèlman. Ou gon moun kap use ou seksyèlman, ou pantan ou reveye, swa petèt ou jwenn ke ou sal kò, tout bagay sesi sela, sa se pou moun sa yo. Men se pa moun, sitou pou gason yo, banm di sa pou gason yo ka konprann byen. Se pa moun lè w leve le maten ou gen eriksyon. Se nòmal, tout gason dwa avèk eriksyon lè yo fèk reveye si moun nan li pa gen yon pwoblèm. Si w pa gen pwoblèm se nòmal lè w reveye le maten ou sipoze reveye avèk eriksyon. Men se lè w ap dòmi, pa egzanp ou nan fon somèy ou reveye 2 twa zè di maten ou reveye nan rèv epi ou jwenn ou jwenn tout ton ta de bagay sou ou paske ou sòti nan yon relasyon, nan yon kontak seksyèl yon moun ki abize w nan dòmi ou wè ke yon moun kap abize w ebyen sa sa yo rele homme de nuit et femme de nuit anpil fwa gen moun yon lè m te fè yon rale sou sa deja anpil fwa gen moun ki di konsa ke se a e espri e dantò e sesi e bagay Hee. 90 pou san moun ki ap rankontre pwoblèm sa nan somèy yo, gen pwoblèm pou yo gen mari, gen pwoblèm pou yo gen madanm. 90 pou san de moun kap rankontre jan de pwoblèm sa yo, ou gen difikilte pou viv nan yon fwaye, ou gen difikilte pou viv avèk yon moun nan viw, e pou de rezon ineksplikab. De rezon ke ou menm menm ou pa rann tèt ou kont poukisa e pa poukisa. Banm eksplikew. Eske ou konnen sou katye ou ka gen yon move je e ke li transfòme se petèt yon moun m ka di sim tap pran an gwo m te ka di on moun ki renmenw epi ki pa ou menm ou pa nan oken rapò avèk moun nan oubyen kòmsi m te ka di moun nan son dyab nan katye a kidonk Son moun tou, pa egzanp jèn fi yo ou konn jwenn moun kap flate w moun kap bagay w men moun nan li daprè ou menm moun sa pa nan kad ou ou paka nan ou paka nan relasyon seksyèl avèk moun sa ebyen moun sa li menm li itilize yon lòt fason li deposede l nan nwit lan li vini vini li fè sèks avè w epi moun nan reganye chemen l anpil fwa lè nou nan jan de kochma sa yo se. sa yo. Pou evite bagay sa, mwen vini avèk yon resèt pou m montre nou kòman pou tiye movèz espri sa yon fwa pou tout, li pap janm retounen sou ou ankò. Pou fini avèk fam de nwi, òm de nwi sa kap nwi ou toutan ou toutan wè w nan sèks avè l la, men kisa wap fè. W ap bezwen yon krich, yon krich ki gen kouvèti. W ap bezwen yon flè ki rele ke poul. M konnen nou pral di m nou p ap jwenn li wi paske nou pa janm konnen okenn bagay. Tandiske nou pa nou pa konnen lè yon moun bezwen, se chèche pou w chèche pou w jwenn sa w bezwen an. W ap bezwen yon flè ki rele, fèy ki rele ke poul. Kounye a w ap mete fèy sa nan yon krich, Men pou sware sa, w ap retire tout dlo k lakay ou nèt, paske espri sa ki vin kouche avè w la, laminit ke l fin li fin itilize w, anvan l sòti lakay, anvan l sòti anndan lakay ou a, l ap bwè dlo lakay ou a kareman. Li sipoze bwè dlo, l ap bwè dlo anvan l sòti. W ap fè, w ap retire tout dlo k lakay ou. Si lakay ou se jan de wobinè ki genyen kote ki konn kòmsi pou w ouvri pou pran dlo a, degaje w, sere l, koupe kontak dlo anndan kay la. Anba tiyo yo tou fèmen dlo an sa ansòt ke si yon moun vin nan nan tèt tiyo an ou vin ou ouvri ou pap jwenn dlo. Fèmen tout dlo nan kay la si gen bokit ki gen dlo kèlkeswa dlo ki gen nan kay la retire. Wap kite sèl dlo ou pral mete nan krich la, wap mete dlo a nan krich la wap mete fèy kepoul la anndanl wap fèmen l. Tande byen sa m di nou an wi, yon krich ki gen kouvèti. W ap mete fèy kepoul la anndan l, w ap fèmen l, epi w al dòmi. Men, w ap fè sa nan espas kote sou ou a plede fè rèv sa souvan, w ap fè rèv sa souvan. Fè l nan espas sa yo, nan espas ke ou remake l ap plede vini souvan, w ap fè rèv sa yo souvan. Paske depi l antre, sa fin fèt, fò l bwè dlo anvan pou l sòti. Lè w fini, kite dlo a la. Ou fin kite dlo a la, kounye a la, laminit ke l antre, sa fin fèt, depi l bwè dlo fèy ke pou l la, sa fini. Fè sa w a ban m rezilta. Sa fini, ou p ap janm wè sa ankò. Li pap janm ka vini ankò. Li pap janm vini. E map vini anvek yon resèt pou nou. Yon resèt danble, yon resèt dan ditou pou m fè ou kapab wè espri sa. Wap jwenn ni, wap bal travay poul fè, wap kite travay pou li anndan kay la, epi lè w reveye demen maten wap jwenn li kap fè travay la. Fè sa janm di w la. Fè l pou w evite move zespri sa a k ap vin itilize w leswa, ansòt ke ou ka pa ka fè pitit, ou ka gen pwoblèm pou w ret ak fi, ou ka gen pwoblèm pou w ret ak nèg, jodi a w ta avèk yon fi epi pwoblèm ou wè pale anpil epi ou kite, demen si te vè w avèk yon fi pwoblèm pale anpil, ou kite. Ou pa ka ret ak nèg ou pa ka ret ak fi, ou pa ka fè pitit, paske espri a li menm lap itilize w, li gon mikwòb lap degaje nan kò w ki pa bon pou ou, ou pa ka fonksyone byen. Pa bliye w sou chanèl Mon Camel bon jan resèt natirèl kap pote bon jan resèt pou nou, a la pwochèn.